Bonjou, bonswa tout moun, depandaman de lè ou pral gade videyo sa, nou se Ado Haïti News ki antre lakay ou, nou espere tout moun anfòm. Kap enfòme ou 24 sou 24, 7 sou 7. Si w poko abòne avèk chanèl la, pran 5 segonn sèlman, tape Ado. Haïti News gade adwat wap wè subscribe ou abone apiye sou li retire klòch lan sou pèsonalize metel sou tout e pa bliye ba nou on like mèsi.
Mwen sot lakay mwen depi byen lontan m vin nan simityè a men m pa ka di w nan ki mwa nan pa ki mwa men m gen bèl ti tan m men bò si li ki te chèf simityè a ki jere anndan Li te toujou te konn ap ba nou pwoblèm paske l pat konn vle bagay sa. Men annapre gen moun ki vin pale avè l, gen moun ki di l nou pa fè anyen se la. A mwen m pa ba w manti kòmandan mwen m se moman m mwen fè anndan tankou moun nan gen moun nan gen nèg ki pa gen gen nèg ki gen fanm tou wi men nèg gen nèg ki e plezi sa l renmen deyò a tou depi l vin a yon san goud ban mwen la m ba l sèvis. Depi kilè w fè aksepte sa?
M pa konn nan ki mwa men m gen bèl ti moman m ap fè l. Ou gen pitit?
M gen 2 pitit.
Nan ki kote ou soti direkteman menm? Dechapèl.
Nan Dechapèl ou ye? Wi. Ok. Èske gen lòt moun ki avèk ou nan aktivite sa a? Gen lòt medam ki nan aktivite a men mwen m pou kò m ki vini. Èske nou pa pè piske se espas kote yo antere moun nan simityè a? Wi, nou te konn pè a pa avan men. M pa pè ankò. Paske la m dòmi, la m fè manje m, la m fè tout bagay mwen nèt m ak Asidis la. Men lè w di se nan anndan simetyè ou fonksyone, kòman ou fè fonksyone anndan simetyè a? Se sou tonm yo oubyen yo gen yon kay? Non. Simetyè a l gen plizyè bagay. Gen ti kay, kounye a m pran yon ti kay ki gen pòt, epi m ouvri ti dra atè a epi m fonksyone. Wi yon kav ki gen kay sou li. E nan kay la ou menm ou rete oubyen nan twou kav la menm? Non nan kay la e pa nan tou a. Nou pa pè nou pa pè nou pa mtè wè zonbi nou pa pè bay zè. Non nou pa janm wè sa.
E sèlman aktivite sa yo nou ou fè leswa andan nou pa gen lòt aktivite nou fè lannwit? Non epi tou nou pa fonksyone leswa tou leswa nou pran lari a nou pati paske baryè simityè a gon lè poul fèmen yon lè poul ouvri. Nan sa ou di a se nan lajounen ke ou ko fè moman? Wi nan lajounen nou fè moman nan simityè a paske nan nwit gen moun kap pè yo pap yo pap vle antre wi yap. Eske wap tande.
Eske w gen anpil moun anpil moun vin ti pase moman avek ou? M konn jwenn wi konsa tou m konn rete m pa jwenn pèsòn. Konbyen ou fè pa jou nan simtyè nan moman yo? Ah konn gen de lè gen aktivite konn gen de lè pa gen aktivite konn gen de lè menm manje m pa ka manje tèlman m pa jwenn nèg. Annik lave bagay la met la m pa jwenn anyen. Bon pale de lave bagay sa w vle di. Ti babòt la. Eske gen lòt medam ki avèk ou nan jan de aktivite sa? Gen lòt medam wi. Kòman fè sè ou sèlman yo pran? Mwen devèn
pandan map dòmi wi. Alò ou pa ta renmen kite aktivite sa? Aktivite a tèlman pa mennen yon bon vi pou mwen mwen ma kitel. Epi kisa ou ta swete leta fè pou ou nan sans sa? Si leta te ka edem nan ti èd de mwayen m ta al lakay mwen. Moun ki bo yo?
Dechapèl.
Dechapèl?
Wi. Depi ki lè ou kite Dechapèl ou vin fè aktivite sa Senmak? M kite l bèl ti moman wè Senmak. Men detanzantan, m konn fè ti kòb mwen, m pote ale bay timoun mwen. Bon, timoun yo pa Senmak?
Non, nan men manman m yo ye andeyò Dechapèl. Men ou menm ki, kòman ou santi w e jodi a pou wè yo gen bo kòm moun ki fè simetyè a tounen, youn nan moun ki fè simetyè a tounen otèl? Wi.

Kistaba vle di nou dòmi leve dòmi leve e gen medam tou ki konn vini tou ki pa rete yo vin tankou la fè ti degaje yo ale apre sa ale ale. Men ou toujou jwenn nèg? Wi depi gen m jwenn men depi pa gen m pa jwenn. A kapòt wi. Se youn nan mesye sa yo konn aktivite avèk ou? Mesye sa yo konn avèk ou tou? Mesye sa yo nan simitye a tou men.
Ah yo konn fon fwape tou wi mwen m pa ka di sa. kile sou rezo sosyo yo kote ke yo te fè n konnen ke gen anpil bagay k ap pase mal nan simityè Senmak la. Depi lè sa lapolis te kòmanse ouvè yon ankèt ki te abouti maten an avèk de konsè avèk lamèri nou pwosede a yon operasyon. Nan operasyon sa nou pwosede a arestasyon 5 moun ki se Hyppolite Saint-Iné, misye se responsab adjwen simityè la, Li gen anpil bagay pou l rakonte lajistis. Li gen Florestal Estiverne, Fleury Massonson, St-Fleur Luckson avèk Joseph Tania. Lapolis te pwosede arestasyon yo nan anndan simityè la. Li te bò katrè di maten pandan ke nou nan kad operasyon. Jodi a la moun sa yo nan envestigasyon an kote y ap poze yo kèlke kesyon sou prezans yo ege aktivite ke y ap mennen anndan simityè la. Men kisa yo di w menm?
Yo te anba simityè a? Depi kilè yo la? E selon Fleury Masonson an, li di ke l abite la depi plis ke 2 zan. Pa janm gen moun ki di l anyen. E pi, se la l abite, se la l fè tout aktivite l. Tania li menm di ke se la l degaje l paske se la l gen tout aktivite kote ke li, nan aktivite seksyèl li konkrètman e sa l di kote ke se anndan an la a tout kliyan l vin jwenn li, se la l òganize l.
E ki sa nou jwenn nan men yo? E nou pa jwenn objè ki ta kapab rann ke yo sispèk an swa paske se prezans yo nan simityè a e depi lè e videyo ap sikile nou te di ke fòk nou lapolis pran reskonsabilite l pou l antre nan simityè a pou l konnen egzakteman ki moun ki anndan, depi ki lè yo la e ki sa y ap regle anndan simityè la tou. Alò selon eksplikasyon Tania, konbyen tan li gen lap fè sèvis sa anndan? E Tania gen prè de 1 an depi ke se la l fè tout aktivite l, li toujou gen tout kliyan l ki vin jwenn li anndan an, se la l manje, se la l bwè, se la l dòmi.
Eske nan moun sa yo se moun ke lapolis tap chèche deja oubyen? Non, nou pa te gen fich, e pa nou pa gen moun ki fiche deja, sof ke gen yonn nan yo ke lapolis te arete plizyè fwa k fè prizon deja isi. Ayiti pa gen evade nan prizon yo? Non pa gen evade prizon, e men nou gen nan yo k fè prizon deja k te la, k libere. An tèm de objè, zam, jèt nou pa jwenn pyès sa yo nan men yo.
Non, nou pa jwenn objè sa yo, men sa pou n di tou yèswa te gen yon lapli pandan tout lannwit la ki te pèmèt ke gen anpil nan moun yo selon enfòmasyon ke yo pataje avè nou ki pa la paske yo di ke simityè a abite ap avèk anpil moun men lè li gen lapli konsa gen nan yo k ale lòt kote. Men komisè, nou konnen ke gen yon ensidan ki rive nan zòn Bòkòs kote ke E genyen chak jou ba nap chante ki dispozisyon nap gen swen. Bon sa n fè deja nou mete yon komisyon dankèt kap travay sou li envestigasyon ap travay e ankèt la ap arive prèske a tèm a se aprè yo fin gen ansanm de enfòmasyon yo lapolis ap pwosede a entèvansyon pou l kapab pou l kapab rann zòn nan.

Kapab kowòdone aktivite sekiritè nan vil la pa rapò a ansanm denfòmasyon ke nou resevwa. M ap pwofite pou m di ke menm jan nou fè l la tou, se tout popilasyon an, kèlkeswa kote a, genyen enkoni k ap fè de bagay ki dwòl, yo toujou rele n e n toujou aktive pou n kapab jwenn moun sa yo k ap fè sa k pa sa yo. Paske atravè ke Blòkòs genyen de gwoup moun, de gwoup jèn ki toujou ap itilize teknik sa a, kanpe goumen lye, yo toujou ap. Voye wòch, voye boutèy. Eske la polis pa deja o kouran e kisa ke nou konte fè? Non nou gentan kòm mwen zoda deja. La polis travay an premyè faz la se konekte dote yo. Dezyèm faz la se opere. Nan moman pale avèw la se fè envestigasyon. Gentan gen tout done pou l genyen yo. Nou konnen kiyès kap fè sa, ki kote yo ye. Kounya nou pral rive nan faz e operasyon an. Kòm ou konnen vil la te bloke pandan 2 semèn sa te ban nou an reta nan ansanm de operasyon ke n te gen pou n fè. Kòm kounye a nan peryòd fèt, dirèkteman aprè fèt la fin pase, lapolis la pral reprann ansanm doperasyon ke li te gen pou li te fè yo. Ann si retounen nan ka moun ke w arete anndan simetyè yo, nan ka de Tania, fich teknik ki ki sa li ye? Eske se yon jèn fi? Eske se yon moun ki pratikman gen responsablite nan di ke l gen timoun? Ki laj li konsa? Tania genyen anviwon 24 an, selon sa l di. Li pa gen pitit, men se la li fè ak tout aktivite l. Li te abite yon kote, genlè yo te mete l deyò, depi lè sa li vin refijye l nan simityè a. E tout aktivite li te konn fè avan ke l te nan simityè, avan ke l te vin nan simityè a, li kontinye yo. E tout kliyan li yo toujou vin swiv li kote l ye a. Eske pa moun ki fimen pay yo ye paske lèm gade yon seri etid ladann. E ankèt la pral detèmine sa paske y ap tande yo, gen kesyon y ap poze yo e mwen si ke aprè ankèt la n ap konn tout aktivite ke yo te konn mennen ni avan, ni pandan, ni aprè. Alòs, Tania, se yon moun k ap viv Senmak men anfèt ke èske se yon orijinè Senmak? Èske gen lòt moun, jèn fi ki parèt parèy li k ap mennen aktivite sa yo? Li di yo plizyè anndan an men paske li te gen lapli gen nan yo ki ale. Donk lapolis t ap kontinye ankèt la anndan simtyè a, se pa yon kote n ap janm lage. pou n asire ke simtyè a rete pou sèlman kote yo antere mò. Men moun sa yo e komisè an pwiske nap fè arestasyon sa yo men se de moun nou wè kap viv a dè prekarite grav nap kouri dèyè yo eske lameri e leta a ap pran dispozisyon pou bay yon lòt kote yo menm pou yo abite. Leta se yon touke l ye. Lapolis gen responsablite pa l, chak enstitisyon dwe jwe wòl ke yo dwe jwe. Nou menm sa n asire ke yon simityè se yon kote ki genyen yon destinasyon, donk nou menm n ap asire ke simityè a jwe wòl ke l dwe jwe. Kounye a lòt enstans nan leta dwe jwe wòl pa yo pou asire ke gen yon amoni nan tout aksyon k ap mennen yo. Mèsi paske w te fè n konfyans pou n te enfòme w. Nap diw rete pou ou abone avek chanel lan pataje like video yo nap tounen tou swit pou yon lot video.